La Chine ak la Russie vle fini ak Tonton Sam. Eske Prezidan Putin ap debake an Afrik du Sud? La Chine ouvè pòt pou Kore du Nò. Plizyè santèn migran fè vwèl. Vin tande koze. Se tout enfòmasyon sa yo ak lòt ankò nou pral devlope pou ou. Nap mande ou toujou rete konekte ak RTK News Mondial pou toujou enfòme epi fòme. Se poutèt sa nap mandew pa bliye abòne ak paj la epi like li tou. Toujou kite yon kòmantè pouw di ki kote wap tande nou. Epitou nou toujou pran yon plezi pou nou enfòmew de tout sa kap pase nan mond lan. Sak pi bèl la, enfòmasyon te mèt a joul boutou nap potel nan de tandew epi nan de gadew. La Russie ansanm avèk la Chine ap make pwen. Selon enfòmasyon yo, dirijan 2 peyi sa yo ap chache avanse ak pwogram Somè BRICS yo a ak plizyè peyi ki an devlopman. Yo fè sa nan objektif pou yo genyen plis teren politik e ekonomik nan tout mond lan. Sa se youn nan prensipal sijè ki pral debat sou tab somè BRICS la k ap òganize nan peyi Afrik di Sid di 22 au 24 out k ap vini la. Dirijan blòk ekonomik BRICS yo, nou vle pale de Brezil, Larisi, End, Lachin ak Afrik di Sid, Lidè sa yo pran desizyon pou yo domine enfliyans Tonton Sam nan. Selon tout dènye eleman de rapò yo, Prezidan Ris la Vladimir Putin ap patisipe nan reyinyon sa a pa videyo akoz vwayaj li an Afrik di Sid lan ki vrèman konplike, kote Kou Penal Entènasyonal te mete pou otorite sid-afrikèn yo mete majojò Ris la anba kòd paske Afrik di Sid Se yon manb nan Kou Penal Entènasyonal la, li nan obligasyon pou l arete Putin si l vin nan peyi l la. Pou evite tout bagay sa yo, ebyen, lidè ris la ap patisipe pa videyo. N ap raple w ke Kou Penal Entènasyonal te mete manda dèyè Prezidan Vladimir Putin apre yo te fin akize l li fè yon pakèt krim nan Ikrèn kote li fè anpil moun kite peyi a e li touye anpil moun nan peyi Ikrèn. Prezidan brezilyen an Luis Inacio da Silva Lula ak premye minis endyen an Modi Narendra e prezidan chinwa a Xi Jinping, 3 lidè BRICS yo, ap nan peyi Afrik di Sid bò kote prezidan sid afriken an nou vle pale de Cyril Ramaphosa pou asiste nan somè blòk la. Selon rapò yo, Arabi Saoudit se youn nan peyi ki ofisyèlman fè demand pou l rejwenn BRICS la, ekspè yo fè konnen si Arabi Saoudit antanke dezyèm ekspòtatè de petwòl mond lan rejwenn BRICS la, sa ap atire atansyon Lèzetazini ak alye li yo nan yon klima jeyopolitik e Lachin li menm ap vin gen enfliyans nan Gòlf Pèsik la. Selon plizyè analis, menm yon akò sou prensip espansyon BRICS la ki gentan gen ladann yon grand pati nan ekonomi mond lan, sa a se yon viktwa moral pou vizyon Larisi ak Lachin. Toujou selon menm analis sila yo, tout tan gen plis peyi k ap antre nan BRICS la pou ranfòse koalisyon yo, l ap favorab pou Larisi ak Lachin, paske 2 peyi sa yo nan blòk la gen anpil advèsè. Yon anbasadè Lachin ki an Afrik di Sid, mesye sa rele Chen Xiaodong, li fè konnen ke ekspansyon BRICS la se prensipal kesyon alamòd nan moman an, paske Ekspansyon an esansyèl pou ranfòse rivalite mekanism BRICS lan. Selon enfòmasyon yo Lèzetazini bò kote pa l mete aksan sou relasyon bilateral li genyen ak Afrik di Sid, Brezil epi peyi Lend nan bi pou l konpanse tout enfliyans Larisi ak Lachin. Nan moman preparasyon somè BRICS la Depateman Deta ameriken an deklare ke Toto Sam te pran gwo angajman ak plizyè manm dirijan BRICS yo. N ap kite dosye BRICS la pou n pale de relasyon Lachin ak Kore di Nò. Selon tout dènye eleman enfòmasyon yo, dirijan chinwa yo otorize vòl konpayi ayeryèn nò-koreyen yo ki rele Air Koryo vers la Chine. Sa gen plis pase 3 lane depi chinwa yo te sispann vòl sa yo akoz Covid 19 la. Desizyon sa pran aprè yon chita pale nan telefòn ant dirijan 2 peyi yo e n ap raple w Lachin se pi gwo patenè komèsyal Kore di Nò. N ap raple w mwa pase a, Gen yon delegasyon chinwaz ki te debake nan peyi Kore di Nò pou selebre 70 zièm anivèsè fen gè ant 2 Kore yo, se premye gwoup etranje ki antre nan Kore di Nò depi aprè pandemi kowona a. Ministè afè etranjè chinwa a poko presize ki dat vòl konpayi ayeryèn nò koreyen yo ap reprann, men yo anonse ofisyèlman yo bay otorizasyon pou konpayi a reprann vòl li. Nap fè w konnen vòl ant 2 peyi sa yo te kanpe depi kòmansman 2020 an paske tou 2 te fèmen fwontyè yo evite pou kowonaviris lan pa tiye plis moun. N ap kite dosye Kore di Nò ak Lachin nan pou n travèse nan peyi Arabi Sawoudit. Plizyè santèn migran pèdi lavi yo sou fwontyè Yemenit lan pandan yo t ap tante antre nan peyi Arabi Sawoudit. Rapò yo endike ke anpil nan migran sa yo se Etyopyen, k ap kouri kite peyi yo pou al chèche lavi miyò yon lòt kote. Migran ki te nan wout la, ki pa t mouri yo rankontre se sòlda sawoudyen yo ki ouvè kout bal sou yo tankou grenn lapli pandan yo t ap travèse fwontyè lan nan lannwit. Selon tout dènye eleman denfòmasyon yo mwa jiyè ki sot pase a la sòlda sawoudyen yo te tiye yon gwoup de 45 migran ki t ap tante antre nan peyi Arabi Sawoudit menm jan an gen youn nan migran yo pye l kase ak yon bal Pandan li sou kabann lopital la li eksplike ke li pat remake si l pran bal la, se mande l ap eseye mande leve pou l mache li pa kapab. Migran sa deklare ke li ale an Arabi Saoudit paske li vle amelyore vi fanmi l men sa l te espere a pat rive fèt, kounye a se paran l k ap pran swen l paske li sou beki li pa ka fè anyen. Yon lòt migran Etyopyen deklare ke gen yon gwoup Saoudyen ki kwaze ak inifòm militè sou yo, ki kwaze yo sou fwontyè a, ki bat yo anpil, e menm arive tiye plizyè nan moun sa yo ki te avè l yo, epi apre an. Apre, yo te pran moun sa yo, y al mennen yo lopital epi yo kite yo sa yo tiye yo atè a. Selon rapò yo, vwayaj sa te koute chak migran yo 2 mil 500 dola, men malerezman anpil nan yo, e se lanmò yo ta pral chèche. Ansanm avèk domaj lòt moun ki pa mouri yo. Yo te bay lajan sa, paske sa k pa mouri yo, genyen dwèt yo ki rache anba kout bal oubyen pye kase. Selon Òganizasyon Entènasyonal pou lè Migran de l'ONU, gen plizyè dizèn milye moun Chak ane ki tante fè vwayaj sa pou antre nan peyi Arabi Saoudit, òganizasyon de defans dè dwa de lòm menm afime ke anpil nan moun sa yo toujou fini pa mouri pa bal e yo mete anpil nan yo nan prizon tou. N ap kite dosye Arabi Saoudit la pou n travèse nan dosye Kiba ak Lèzetazini an, selon tout dènye eleman de enfòmasyon yo blan meriken reouvè biwo imigrasyon Tonton Sam yo nan peyi Kiba apre yo te fin fèmen yo sou administrasyon ansyen prezidan meriken an Donald Trump lan sa gen anviwon 5 lane. Sekretè sekirite enteryè Kiben an, Alejandro Mayorkas anonse dezòmè biwo sèvis sitwayènte ak biwo imigrasyon Etazini yo pral ouvrè nan jou kap vini an la pou sitwayen Kiben yo fè demand viza pou ale Ozetazini. Mayorkas deklare ministè yo a angaje l pou konstwi epi aplike yon sistèm imigrasyon legal imen e sekirize e li fè konnen y ap travay pou yo fè yon chita pale ak dirijan Tonton Sam nan pou yo kapab retabli pwogram kiben de liberasyon kondisyonèl la pou le gregwoupman familyal pwogram sa te kreye sou ansyen prezidan ameriken an Jòj Bouch sa se te yon mwayen pou timoun kou granmoun ki gen nasyonalite kiben mande yon fanmi k ap viv Etazini aplike pou yo menm jan li ye pou Ayiti kounya. Mayorkas deklare ke espwa ki kanpe dèyè retablisman pwogram sa a pral ede mwens Kiben pase pa raje pou antre Etazini, paske selon done yo depi 2021 Kiba se youn nan peyi ki bay plis migran k ap tante travèse fwontyè sid Lèzetazini an ilegalman. Bon kounye a nou pral prezante w kèk evènman ki make dat 21 out la. 21 out se dat ki make nesans

Se la nou mete fen nan enfòmasyon nou te pote pou ou jodi an. N ap mande ou toujou rete konekte ak RTK News Mondial pou w kapab toujou konn kisa k ap pase. Anvan nou ale, n ap di ou kòman ou kapab kite kesyon nan yon mesaj vokal sou nimewo WhatsApp sa k ap pase sou ekran an. E nou menm nan pwochen bilten denfòmasyon an, n ap pote repons pou ou. E konsa tou nou kapab entegre gwoup WhatsApp lan nan kopye link lan ke n ap kite nan kòmantè a. E nap pran yon ti tan poun salye kèk moun ki toujou ap sipòte nou. Men avan nou fè sa siw bezwen yon bon kabinè davoka, kontakte mèt Henry Jean Rosnel dirèkteman oubyen sou WhatsApp. Nimewo a se 781 913 87 50. Nap salye Junior Martin k toujou branche nou, Walkens Bozier, nap salye Junias St Martin, Jean Leostène, Alcy Alex Fortuna k toujou la, Wendel Jean Pierre,